Nan lavi, echèk se yon pwen, nòmalman, ki enpeche anpil moun yo menm yo arive atenn objektif yo oubyen reyalize rèv yo. Enben, nòmalman, sa pral depan de kòman moun nan li menm, li konprann echèk oubyen kòman li konpòte l lè l pran yon echèk. Enben, nòmalman, nou konnen echèk vini avèk anpil vye panse, li vini avèk anpil Movèz mantalite osi. Enben nou vini avèk yon sijè pou ou jodi a ki se, Mètre fen o movèz mantalite. E dan Mètre fen o movèz mantalite, nou pral pataje avè w 3 sou pwen nòmalman k ap ede w konprann echèk e ede w konnen kòman ou kapab reyisi lavi w. Enben n ap pran yon ti poz, n ap tounen apre kèk minit. Ok zanmi m, nou di bonjou e bonswa avèk chak grenn moun nòmalman ki pral moute sou chanèl Edivil la pou pase kèlke minit pou gade videyo sa ke nou pral pataje ansanm avè w la.

mete bagay ou gen pou fè jodi a a demen si Dye vle. A vle di, bagay ou gen pou fè jodi a, ou jwenn chans pou fè l jodi a, pa di ok a map gentan fè l demen si Dye vle. Sa a li se yon mank de motivasyon oubyen sa ki rele parès. Pase nan moman ou ou jwenn chans pou fè bagay la ou pa pwofite fè l, eben sa ou deja pèdi chans sa a lè ou kite l ou di wap fè l demen. Demen si Dye vle ankò ou ka vin rankontre yon lòt bagay ki pou fè oubyen yon lòt obstacle ebyen ou pa gentan fèl ebyen konsa wap wè wap akimile wap akimile tout e sa ou te gen pou fè nan yon tan avèk yon lòt tan pa mank de motivasyon e nap vini poun di w olye pou ta pran e tout bagay ke ou genyen pou fè jodi a ou akimile oubyen w sanble ou di wap fè ou demen si Dye vle prefere ke ou ta divize yo, ou ta divize yo di, ok banm banm retire sa ki plis enpòtan yo, banm fè yo jodi a pandan ke m gen tan. Enben si ou fè l konsa, nan fen pwojè w yo, ou pral kontan. Men si ou pa fè l konsa, ou pral jwenn yon gou ki ap vrèman amè pou ou, oubyen nan fen pwojè w yo, Ou pa pral ou pa pral kontan ou pa pral anjwa paske li pral vrèman difisil pou ou paske ou pral chaj ou yo yo prale vini pi lou enben sa se te premye sou pwen ke nou te vin pataje avè ou nan sijè ki di mettre fin aux mauvaises mentalités. Dezyèm sou titre oubyen dezyèm sou pwen ke nou pral pataje avè ou se combattre la négativité Negativite nan lavi yon moun se yon bagay ki fè ou pran anpil echèk. Se yon gwo pwen ki fè moun pa reyisi. E la negativite li menm nap fè w konprann li vin fè w pa genyen konfyans nan tèt ou. Li fè w pa genyen konfyans nan sa ke ou ta renmen reyalize. Lap vini avèk sa ki rele osi dout. Paske tout tan ou nan dout, se tout tan wap pran reta nan wout ke ou prale, nan wout reyisit oubyen nan chemen reyisi w zanmim. Nap di w nan chemen, chemen reyisit la timoun li pa gen yon fen. Kòman nou pral konprann ke l pa gen yon fen? Imajine w ou kòmanse yon antrepriz, enben pandan w kòmanse antrepriz la ou vin jwenn obstakl, ou vin jwenn difikilte nan wout ou zanmim, enben nòmalman kounya difikilte sa ou vin jwenn nan enben ou vin dekouraje. Lè sa a, chemen siksè a li vin gen yon fen pou ou. Men si ou pa dekouraje, ou tonbe, ou leve, ou pran echèk, ou leve, enben se nan sans sa ke nou di w chemen reyisit la li menm, li pa genyen yon fen. Li pa gen yon fen. Enben nòmalman, e, malgre w ap kontre avèk echèk, malgre w ap kontre avèk difikilte pandan nan chemen reyisit ou, enben zanmi m, ou dwe fè yon efò deplis Ou toujou ou dwe toujou rete pozitif afen ke pou kapab rive reyalize rèv ou, pou kapab reyalize pwojè ou yo. Menm jan ke nan debi pwojè ou byen lè ou tap e kòmanse avèk antrepriz ou a oubyen biznis ou a ou te gen yon angouman, enben Menm ke w pran echèk, toujou gen menm angouman sa a, enben w ap rive atenn objektif ou. E kote w vle rive avèk antrepriz ou a oubyen biznis ou a, w ap rive e w ap wè demen si Dye vle, w ap an jwa, kè w ap kontan paske w ap arive reyisi. Paske lè w pran echèk nan wout, lè w tonbe nan wout, ou tonbe, ou leve, lè sa w ap kontinye chemen w. Si w pase nan chemen sa a, ou wè l pa bon pou ou, pa pa dekouraje, pa kanpe, ale pran yon lòt chemen. E tout tan w ap tante, w ap tante, w ap rive, zanmi m. Ou sipoze toujou tante. Ou pa sipoze dekouraje. Ou sipoze tenas. Ou sipoze tenas, depi ou se yon moun ki tenas, enben nòmalman ou ap rive reyisi vi w. Sa se te dezyèm sou pwen ke nou te vin pataje avè w nan sijè ki di, Mettre fin avec lè movèz mantalite. Twazyèm pwen nòmalman pou nou tèmine avèk sijè sa ki se ne vous comparez pas aux autres, ne vous comparez pas aux autres. Nòmalman pa defini pozisyon pa w avèk pozisyon yon moun nòmalman ki deja reyisi. Pa konpare, pa konpare tèt ou avèk yon lòt moun li menm ki deja reyisi. Si nou wè yon moun ki deja reyisi, nou li pakou l, nou li istwa l, nou wè l pran yon chemen pou li reyisi, pakou li pran pou l reyisi a, m konseye w pa al pran menm pakou sa. Ou ka swiv pakou l fè a, ou pran dè egzanp, ou pran anpil konsèy ladan l ou menm pou rive pou arive reyalize rèv pa w, pou arive reyisi. Men m ap fè w konnen si Nòmalman, ou wè ou li pakou moun sa ki deja reyisi, epi w al tante pran menm liy nan de A a Zèd oubyen san pou san pou reyisi oubyen pou rive reyalize rèv ou, sa ka komèt ou pran echèk nan wout. E nòmalman, li kapab fè w pèdi, nòmalman li kapab fè w pèdi pwòp objektif ke ou menm ou te genyen. Li kapab fè w pèdi pwòp objektif ke ou menm ou te genyen. Pase nòmalman chak moun ki ap viv, ki vle reyisi gen yon objektif, gen yon idewoloji. Enben nòmalman lè ou ou konpare idewoloji pa w la avèk yon moun nòmalman ki deja reyisi, epi ou pral tante fè tout sa ke moun nan li menm oubyen tout chemen ke l te pase pou l reyisi, enben zanmi m sa ka rive ou vin pèdi tout objektif ou menm ou te genyen, tout pwòp objektif ou yo oubyen pwòp idewoloji ou yo, ou vin pèdi yo. Nòmalman n ap fè w konnen lè ou fè konkiranse, Konkirans lan li bon vre, konkirans li bon, kote konkirans lan bon, se lè ou swiv yon moun ki reyisi epi moun sa li baw yon angouman ou menm pou reyisi viw. Kòman li pral baw angouman pou reyisi viw, se lè ou pran bon bagay ke li fè yo, ou chèche fè yo, men ou pa fèl nan menm fason oubyen nan menm manyè ke moun sa li menm li te itilize oubyen nan menm chemen kel te pase. Pase nap fè w konnen nan vi a, Oubyen nan chemen de reyisit chaje, chaje fason, chaje chemen, chaje fason ke ou menm ou kapab rive reyisi vi ou. Chaje chemen ou kapab pase pou reyisi vi ou. Nan chemen ke mwen m pase pou m reyisi vi m, se pa ladann ti Jan oubyen ti Jak pral pase pou yo reyisi, reyisi vi l. Yo ka swiv li, yo ka gade l nòmalman kòman m pase pou m reyisi, epi yo tire yon leson ladann epi yo menm yo kontinye chemen pa yo. Konprann men si ou fokalize ou, si ou fokalize ou, fokalize vle di ou pral chèche fè tout sa m fè avèk san pou san, enben nòmalman ou menm pou ou reyisi vi w. Enben nòmalman lè w twò fokalize ou sou yon moun ki deja reyisi vi l, enben n ap fè w konnen sa li kapab vini avèk sa ki rele jalouzi. E nou konnen jalouzi li menm e avèk bagay ki mal li vini sèlman. Lè w jalouzi sa ka rive ou pral dè ou pral dè tante. pou fè moun sa ki deja reyisi fè bak e ki pa bon e li pral fè w li pral fè w di ah m enferyè a moun sa k rive a kòman w pral ou pral santi w enferyè paske w pral tante pase menm chemen ke moun sa li menm li te pase a pou l reyisi e chemen moun nan te pase a li menm li reyisi ou menm w al tante pase ladan l de a a zèd pou reyisi enben ou pa rive reyisi ou vin pran echèk ou pa rive ou pral di ok ou enferyè avèk moun sa enben pou sispann e e nòmalman pou w pa di ou enferyè a moun nan oubyen pou santiman jalouzi a li menm li pa vini enben prefere ou pran konsèy nan istwa oubyen nan pakou moun ki reyisi yo pou eseye reyalize rèv pa w. Men pa pran chemen moun nan pase a a san pou san nòmalman pou di ou pral reyalize rèv ou. Ne vous comparez pas aux autres se fason ou kapab mete fen avèk movèz mantalite yo. Konbate la negativite nan lavi ou se fason ou kapab mete fen avèk movèz mantalite. Sese de pwokrastine oubyen evite de pwokrastine se youn nan rezon ki pral ede w ou chase sa k rele movèz mantalite lakay ou. Enben se sijè sa a ke Eddy Jules li menm li te vin pataje ansanm avè w e m konseye w zanmi m si ou mete yo an pratik w ap rive reyisi vi w e wap rive kontan demen zanmim pandan ke ou fin tande oubyen ou fin gade video sa sou chanèl Edujil la nap diw zanmim ban nou ankourajman kòman ou kapab ede nou kòman ou ka ankouraje nou se lè ou ban nou yon ti like lè ou patajel avèk yon zanmiw e lè ou subscribe oubyen abòne epi aktive klòch de nodifikasyon pou kapab toujou rete aktif avèk chak video ke Edujil li menm li lage a la pwochèn.